Bonjou bonswa kòman nou ye sa pral depann de lè nou resevwa videyo sa sou kontak telefòn nou oubyen pa YouTube m pa konnen kòman wap resevwa l si se yon zanmi kap voye l ba ou oubyen si se YouTube kap voye l ba ou pa yon notifikasyon men byen avan mwen remèsye ou menm ki deja abòne avèk chèn YouTube sa pa bliye ke mwen te di w se yon fanmi pa vre yon fanmi chèn YouTube la ki se Erol Fleuristil Jules. Mwen deja swete chak grenn zanmi ki deja abòne, ki deja fè manb pati fanmi sa a, byen vini nan fanmi sa a e pou vi ke ou fè manb fanmi ou se manb fanmi an ou gen devwa ou pou travay anndan fanmi an kòm sa dwa ebyen ki devwa ou se pataje videyo a envite 2, 3, 4 grenn zanmi abòne e pataje l pou plis moun ka wè l wap pibliye l nan kontak Facebook ou. Messenger, wap pibliye l nan group WhatsApp yo pou plis moun ka wèl e envite yo abòne. E m panse ke wap fè sa wap konprann e ou menm ki deja abòne ak chèn YouTube la byenvini nan fanmi an e ou menm tou ki potko abòne non espere ke pa kite okazyon sa rate pou pa rantre anndan fanmi sa byenvini mèsi se te zanmiw Erol Fleury Stil Jules nap vini toutalè. Byen ok zanmi nou retounen ankò avèk manman koze a, manman Pemba. La fwa dènyè nou te fè yon videyo ki di konsa ke, ki te gen tit la nan deskripsyon videyo a ki te di, Eske distans ka separe relasyon 2 moun? Vwala, mwen te jwenn anpil moun ki te kòmante anba videyo sa. Gen yon byeneme ki te kòmante anba videyo sa ki kòmantè l la te kòm yon kestyon. ki te di konsa ke kòman ou kapab jere yon relasyon a long distans. Vwala kòman ou kapab jere yon relasyon a long distans. Mentenan, yon relasyon se kòm kwa ke se yon pye flè nou ou plante nan yon tè sèk, Vwala ou plante l nan yon tè sèk, di moman ke w apèn plante pye flè la nan tè sèk, rasin li yo poko rantre nan tè, gen yon rasin ki souvan rale dlo nan tè a pou nouri pye bwa a, e pou nouri flè la oubyen nouri plant la kèlkonk, enben pouvi ke rasin nan poko pran kisa ou menm kòm plantè a sipoze fè pou pye bwa a. Vwala an nou wè. Premye devwa ou sipoze fè, chak maten, chak aprè midi, ou bezwen mete dlo nan pye bwa sa a pou wouze pye flè sa a, afen ke pou solèy avèk tè sèk la pa seche pye bwa a, paske pa bliye ke rasin li yo potko rantre nan tè egzakteman. Mentenan, di moman ke ou kòmanse ap mete dlo nan pyebwa chak maten, chak aprè midi, pral vin rive yon lè, rasin pyebwa sa pral rantre anndan tè, pye bwa sa li menm kounye a gen yon moman k pral rive ou pral pa bezwen mete dlo ladann chak jou ankò, lap kapab nouri tèt li paske li gen yon rasin li ki rantre anndan tè. Enben rasin sa a, l ap rale dlo nan tè a pou l kapab nouri pyebwa sa a. Kisa n vle di pa la? Anndan yon relasyon, nenpòt distans, nenpòt kote moun nan te kapab ye, kisa ki pral jere relasyon sa a? Se atravè kominikasyon, atravè dyalòg. Yon relasyon ki pa genyen sa yo rele dyalòg, se yon relasyon ki mouri. Se yon relasyon ki p ap viv. Pa bliye ke alèd de telefòn. a lèd de telefòn egzakteman sa ap pèmèt ke yon relasyon ta plis solid kèlkeswa distans moun yo tap viv la. Nou konn rive nan yon moman nou konn wè ke anndan yon relasyon e gen pàn dyalòg, gen pàn dyalòg, pàn konvèsasyon, kote ke w konn rive nan yon fanmi kote wè manman chita yon bò, papa chita yon bò, men nan machwa. Tout timoun yo chita yon bò men nan machwa, pa gen oken dyalòg ki pran anndan fanmi sa, enben wap wè fanmi sa gen yon bagay ki rantre ladann ki se strès, vwala, wap wè fanmi sa vin strese anpil, paske pa gen oken dyalòg ki pran anndan fanmi lan, pa gen oken kominikasyon ki kòmanse. Kominikasyon an ki kote li sipoze soti? Eske se nan gason an? Èske se nan fi a? Ann wè sa tou talè. Kominikasyon an kapab soti lè de kote. Li kapab soti ni nan fi a, li kapab soti ni nan gason an. Paske fi a li menm si l gen yon bagay li bezwen debat, il sifi ke li rele mari li oubyen rele fiyanse li an dyalòg pou yo kapab debat sa y ap debat la. De menm pou gason an tou. Si l gen yon bagay li bezwen debat, li sipoze rele fi a an tèm de dyalòg pou yo kapab jere sa yo genyen pou yo jere a. Se konsa relasyon an kapab arive grandi. Ebyen mentenan, kounye a la, lè bagay yo kòmanse ale konsa, w ap gade w ap wè relasyon sa a l ap vrèman solid. Vwala, relasyon sa a l ap vrèman solid. Lap solid solid solid anpil. Paske gen anpil relasyon ki kraze se pa n dyalòg yo genyen se paske mari a pa kominike avèk madanm nan, fiyanse yo pa kominike, gen bagay yo pa chèche kominike pou yo kapab aranje yo depi nan kòmanse. Pa bliye ke gen bagay sitou pou fiyanse a gen bagay se depi nan fiyanse a se depi nan wout pou kòmanse dyaloge pou nou wè pwoblèm, sa k ka ba nou pwoblèm nan pou nou evite yo, ebyen lè konsa, lè nou kòmanse pa evite yo depi nan wout, ebyen lè nou rive nan fwaye a pap ka gen oken pwoblèm. Mèsi mè byeneme mwen kontan pou m te retounen avèk ti moso videyo sa a pou nou, pou m te kapab reponn avèk kesyon byeneme a ki di kòman w ka jere yon relasyon a long distans, ebyen se sa k fè mwen retounen avèk ti bout videyo sa a pou nou pou m kapab eksplike nou, pa bliye ke mwen di pou m reponn kesyon an. Jere yon relasyon a long distans, se atravè de dyalòg, atravè kominikasyon. Kòman ou ka fè dyalòg sa a? A lèd de telefòn, lè sa a, w ap gen aksè pou nou youn kominike avèk lòt, ekri lòt kèk tèks, ebyen konsa, n ap kapab jere relasyon an. Mèsi byeneme, mwen ankouraje nou tande videyo yo e abòne avèk chèn YouTube la, epi pataje l pou plis moun ka wè l pou ka ankouraje fanmi sa a. Pa bliye ke se te Erol Fleuristil Jules non chèn YouTube la Ebyen konsa ou menm ki deja fè pati manm fanmi an byenvini nan fanmi an nap rankontre pou yon pwochen videyo pa bliye ke map envite nou lè anivèsè chèn YouTube la kap konpli 1 an nap fè yon fèt fèt nap fè a nap gen yon konkou konkou a nap gentan eksplikew kòman konkou a ap debite. Ebyen m ta vle ou menm premyèman pou se youn ki loreya anndan konkou sa. Mwen poko di kòman konkou a ap ye, men sèlman mwen pwomèt ou nan 1 an degzistans n ap genyen lòt ane n ap gen yon konkou epi m ta vle ou benefisye nan konkou sa. M ta vle ou kòm youn nan benefisyè yo. Mèsi, pataje videyo a, abòne, a la pwochèn. Tchaw!